Barcelone chavire lòlòj Aubameyang fanatik foutbòl mwen yo. Misye pa konn sal ta bay poul ta tounen nan ekip lan. Bagay yo tèlman ap chofe la, gon medya nan peyi Lespay ki fè konnen tout sakrifis Aubameyang prè poul fè poul ta rejwenn ekip Barça. Misye menm prè poul ta mete ajenou poul ta rejwenn stad sa ki se Camp Nou lan. Mezanmi, se pa de enfòmasyon nou pote pou ou konsènan Aubameyang. Kisa dirijan Barça yo panse? Kisa Laporta misye panse de retou sa e nou pral baw ti analiz pa nou konsènan Aubameyang eske misye pral fè ekip Barça byen sil ta tounen eske lap ka ranplase Lewandowski lè misye gen pwoblèm nou pral fon ti pale nan video sa sèlman map mandew enstale w byen pataje video sa like si w apresye travay sa epi abòne ak chèn sa pou pa pèdi anyen nan chak enfòmasyon nap pataje. Bon, kòm nou konnen, Aubameyang se yon jwè ki te pase nan ekip Barça. Peryòd misye nan ekip Barça li te trè kout. Misye te vini ane pase an fevriye, li te kite ekip lan an septanb. Bon, pou m fè yon ti tounen sou pasaj misye nan ekip Barça a, nou konnen Barça te gen anpil pwoblèm ekonomik. Barça pa t gen lajan pou achte jwè foutbòl, yo te oblije ap panse avèk de jwè ki lib de tou kontra. Bon chans pou Barça, yo te tonbe sou jwè sa ki se Aubameyang ki gen 33 lane ki te chanje kòm si m ka di ekip Barça nèt pa rapò avèk vini l lan. Nou sonje pandan pasaj misye an, misye te trè enpòtan pou pwojè ekip Barça. Dayè nan sèlman 24 match, li te make 13 gòl e misye te vini jwè ki te plis pwolifik nan jwè ki te vini pratikman an ivè yo, se jwè ki te plis pwolifik nan ekip Barça. E fòk m di nou sa tou, Aubameyang te tèlman enpòtan pou Barça, menm nan klasiko yo, li te trè desizif. Mentnan, Barça te oblije vann misye, paske yo te gen pou te libere nan mas salaryal yo an. Barça te gen 2 chwa, swa pran towo sa te rele, swa voye Memphis Depay ale oubyen voye Aubameyang. Malerezman, Aubameyang ki te vini lib de tou kontra nan ekip Chelsea an, sa vle di misye te vini non sèlman gratis, Men li te favorize ekip Barça tou avèk kesyon salè lan, misye te diminye nan kòb li pou l te ka jwe pou Barça. Malgre tout sakrifis sa yo, se te Aubameyang malerezman ki te chwazi pou yo te voye ale. La anpil moun te pale de engra ke Barça engra. Paske pa bliye yo te achte misye gratis e yo te vann misye pou anviwon n ap pale 12 milyon avèk Chelsea. Sa vle di olye pou Barça ta fè defisi yo fè yo fè benefis avèk jwè sa. Mentnan, sa te fin pase. Nou konnen sitiyasyon ekip anfèt Obameyang nan ekip Chelsea an. Misye ap mal pase. E misye sonje anpil ekip Barça. E pa bliye, otomatikman Obameyang fin ale an, Barça te vin apre kèk jou voye Memphis Depay ale tou. Donk Memphis Depay ki ale, n ap pale padon nan an ivè lan, misye ki ale pou Atletico Madrid. Donk ou santi ke nòmalman Humm dirijan Barça yo kanmenm yo regrèt misye. Kounya la gon medya jodi an la ki lage enfòmasyon sa. Paske pa bliye Aubameyang misye te nòmalman prezan nan match ki te opoze Barça kont ekip Real Madrid lan nan klasiko an dimanch lan. Misye te vini jis pou l te ka soutni ansyen koyekipye l yo nan ekip Barça. E sa li kreye yon lòt pawòl. Selon sa medya ki rele Sport nan peyi Lespay lan fè konnen, yo fè konnen ke Aubameyang misye prè pou l fè tout bagay nèt. Li prè pou l fè tout bagay nèt mesye pou l tounen ekip Barça. Misye 1 Malgre l gen kontra la avèk Chelsea jiska 2024, men Chelsea yo ekate misye nan tout bagay. Chelsea pa konte sou Aubameyang, yo nòmalman ekate misye nan Lig dè Chanpyon, sa vle di la nan lis nan gwoup ki te enskri an la, misye pa enskri. E misye. Li ap mal pase nèg if sa. Donk pou misye li ap pi alèz si li ta tounen ekip Barça ki yo menm gen nesesite yon avant sant paske non sèlman lè Lewandowski blese men lè misye tou li trè fatige pou l ta ranplase pa vrèman gon ranplasan pou misye. E nou kab remake Xavi pa janm vle retire Aubameyang e n ap pale de Lewandowski jis paske manke Men moun manke gen moun ki ka fè djòb sa ki se avantsant lan. Nou wè yo eseye Ferran Torres, yo eseye Ansu Fati men sa pa janm mache. E medya fè konnen ke Aubameyang misye prè aktyèman la pou l mete ajenou tèlman l ta renmen tounen ekip Barça. E kondisyon bò kote ekip Chelsea an tout bagay reyini nèt. Paske Aubameyang sa k fè misye enterese konsa, li konnen Chelsea si tout fwa ekip Barça yo ta prezante enterè, y ap libere l. Paske chèl sila a, pou rapèl kite m di nou, yo ta dwe, paske yo egzije yo pou yo ta redwi nan mas salaryal yo an. Donk, chèl si yo p ap gen okenn pwoblèm pou ta libere misye, menm si kontra l pa fini, jis pou l ka kite espas nan mas salaryal pa yo an. Tande byen wi, m ap fè nou konprann byen dosye sa. Mentnan, bò kote ekip, bò kote Aubameyang, misye prè pou l fè sakrifis sa pou yon lòt fwa pou l redwi nan salè l prèske an di yon 2 milyon si ba sa ka bè. Paske aktyèlman la nèg Chelsea an la, misye ap fè anpil lajan. Misye prè pou l ta redui salè l a kòm si e a mwen de 25 pousan. Sa vle di si misye pa egzanp l ap touche an di 10 milyon la, misye prè pou l touche sèlman 2.5 milyon nan ekip sa ki se ekip ba sa. Jis paske li vle jwe pou ekip ba sa. Konprann byen mesye. Sa vle di se la mwen avan ke mwen kòmanse petèt e analiz pa m nan, m ap di nou ke Aubameyang m panse ke se yon jwè foutbòl malgre li trè aje, li kapab trè itil ekip Barça. Li kapab trè itil paske mwen konnen ke Barça yo pral panse misye pou misye menm si se pou yon sezon. Wè m pa menm bezwen pale de plizyè sezon non. Menm si se yon sezon. Paske li enpòtan lè w gen yon avant sant, misye gen yon bon plasman e misye vle jwe pou Barça. Misye vle jwe pou Barça e nou te wè nan Clasico ki te fini 4 zero an ki enpòtans Aubameyang te genyen. Mentnan, bò kote, selon sa jounal lan di, yo avanse yo di konsa, ebyen, menm lòske Barça yo poko di anyen, paske pa bliye Laporta ki se prezidan an, nèg yo poko Vrèman hein! Kòmsi pran dosye sa an chaj, yo poko antame okenn demach, men ou santi ke si sitiyasyon ekonomik klèb lan, finansyè kòmsi an e ekip lan li pèmèt sa, yo kapab pran Aubameyang paske kondisyon yo reyini, non sèlman yo ka gen chans achte l gratis ankò e dotranplis Aubameyang misye prè pou l bese l desann tout. salè a pou kapab jwe pou ekip Barça. Mentenan, gen yon lòt bagay ki pou n teni kont. Barça, aktyèlman la a, gen 2 bagay ki preokipe prezidan Barça ki se Laporta. Premyèman, misye li ap travay trè di la a pou fè Messi tounen. Sa vle di, aktyèlman la a, dosye Aubameyang nan, li poko priyorite pou Laporta. Sa se yon move nòt. Dezyèmman, pa bliye gen yon avansan ki rele Victor Roque ki se yon brezilyen, ke nòmalman la a, fòk m di nou sa, e Barça yo vle achte misye. Menm si misye poko ap vini pou ete k ap vini la a, men yo pa vle, yo pa vle pèdi misye. Donk, si tout fwa yo estime vini Aubameyang pral pètibe nòmalman e pou yo ka achte Victor Roque an, yo ka ap kite Aubameyang. Sa vle di la, malgre tou sa a, yo ka finalman e oblije paske sitiyasyon an dwa pa pèmèt ke yo achte Aubameyang. Men bò kote Aubameyang la, mezanmi, laprès katalan fè konnen, misye li pa konn sa l ta bay. Dayè nou wè, misye kouri ale nan match lan, al gade, apre viktwa lan misye rantre nan vestyè lan al fete avèk jwè foutbòl yo. Sa vle di se yon nèg ki te anvi toujou la pou ekip Barça e, pou m di nou sa, dirijan Barça yo vrèman engra. La, kòm foutbòl lan pa gen twòp santiman ladan l, men gen yon nivo engra rive mesye sa se twòp. Se twòp. Paske non sèlman yo achte misye gratis, li li make plis gòl ke Tosa Depay ki te la deja. Ok. Li te mete kòmsi yo achte Ferran Torres 55 milyon, misye te parèt plis enpòtan paske li make plis gòl ke nèg sa yo. Vwala. epi yo deside voye l ale. Mesye kisa nou panse de sa kap pale an la? Eske nou panse Aubameyang Barça yo ka toujou kòmsi nou panse lap fè ekip Barça byen? Menm pou mete presyon sou Lewandowski. Paske se pa paske ou rele Lewandowski si tout fwa ou pa ou pa reponn pou yo chita ap gad ou nan zye. Menm jan pa egzanp Benzema nan ekip Real Madrid lan. Sa vle di fòk gen konkirans e si tout fwa Lewandowski Misye wè Aubameyang la lap fè gòl, li pral leve pye l, e li pral plis kòmsi bay pwoblèm, ou konprann? Donk se sa m panse ki ekstrèmman enpòtan. Fanatik foutbòl, wa kite opinyon pa w konsènan dosye sa, pataje l, like,